Frèt! Kote mwen jwenn dat ti nonm sa fè m rete la ap tann li la a? Li fè m ap pèdi tan m poko janm ka wè li. Li fè m pa renmen mache ak timoun. M pa renmen mache ak timoun non mwen. Depi tann dat sa la a, manba yon vye raje deja la. Ala de koze papa. Ou gen pou wè la nan afè bay plezi l lap regle la wi epi mwen l fè m kanpe nan raje a lap tann li la e m konnen mwen bòlzo m pa janm nan jwa timoun m konn se pa jwèt ki pral fè lakay manbo sa la pa konn nan jwèt non. Mwen m paka pèdi tan non mwen m paka pèdi tan ditou se travay mwen map regle. Non vi raje la. Sa nan tan de problem.

Ou menm ki pa gen Jezi jodi a, m pase ofri w Jezi, aksepte Jezi kòm sovè pèsonèl ou. Bonjou demoiselle. Bonjou mesye. Koman ou ye? Trè byen e nou? M trè byen wi. Nou nan zòn nan la, map anonse levanjil de gras. M pa konnen si w fè lapè avèk Jezi deja?
Non, m poko non. Ou pa ta renmen fè sa?

Wesley! Ki bò nou pral? Mesye gad yon, gad yon koze, gad yon koze. Apa yo pete kouri men timoun yo fou. Oh! Sak pase nou la? Se pa fòt mwen men.
Ah! Tito, janm te panse bagay bagay pa konsa. Tande Tito, m di ou, m toujou di ou sa m pa mache avèk timoun non. M pa mache avèk timoun, tande?

Kòm zanmi m nan lavi mwen mèsi senyè mèsi senyè sè mwen kòm se kòman ou rele ok jodi a ou pa sara ankò se sè sara ok ke bondye beni w dakò map ok sara mèsi map tou vizite w tande dakò bòn joune ok mèsi.

Manman, antanke timoun mwen fè dezòd. Mwen met dlo nan zye wi. Mwen gen dlo nan zye, gon zonbi k dèyè w. Ti se sa fò di wi wi gason, depi sa m mennen w la. Wi, wi.
Ou te fè, ou te fè l yon bagay wi. Wi. Zonbi sa pa jwe non. Se yo lage l dèyè w la, li pa sòti pou l kite w non. Men kisa ou ka fè mwen, kisa ou ka fè mwen.
Bon! Pete mwen ou gentan nan kay la la pase konpè zo mennen w la l konnen la pa jwe. Se sa nou konn sa.
M ap mete granmoun sou w. Ok manman.
M ap met granmoun sou w. Mete l kanpe dyanm.
Men lapolis dèyè l tou wi. Wi wi wi. Ok. M pral travay pou ou. M pral travay pou ou, kòmèt. Li men balèn. Si m pa t vin la, m pa t ap konn bagay sa yo. M panse kèk de ti chans li rele yo. Ou pa konn bagay yo, kòmèt, paske ou pa konnen yo. Yo nan bagay melanje. Melanje. Lè m konn l ap jwenn solisyon la. Se gen gason li manyen wi. Li manyen bagay.

Bon manje lontan, bon mwen pa konn sa manje pou ta fè yon moun mal. Se sèlman mache lwen, m gason, m granmoun. Ou ap bezwen diven an manman? Pran diven, pran pran pran asyèt la pou mwen. Pran diven an manman, pran diven an pou san ki te koule yo. Wi.
Pran plas mwen sa yo. Manman pè a genlè visye.

Ok.
Bon ok, bon m di w. Ou wè ou fè m yon bagay la m pa renmen. Sa w fè? Paske depi dat m di w met misye deyò pou vin jwenn mwen nan kay la ou pa janm vini. Ou pa m de di w m pa ka mete l deyò konsa? Sa k fè w pa t janm ka mete l deyò a? M pa ka mete l deyò konsa. Fò m chache yon bagay pou fè. A mwen m pa nan bagay sa yo.
Sa e fo love w ap ban m la. Tout otan Koman fo love la? Wè tout otan m wè tout otan m wè ou pa ka viv ansanm avè m nan kay la sa e fo love li ye. Ben li pa fasil non pou m mete l deyò konsa.

Ou rekonèt li? Non, yon zanmi l wi. Ah, ok, ok. Li ok, m pa rete non.
Ey, m pa konprann. Kòman fè moun nan nik vini di w bonswa aprè sa m wè w fon sin avè l epi l ale? E sin nou, bey. Ou wè l konprann l ale, e sin nou. Ey, pa, pa.
M pa nan bagay sa yo non. Kòman sa? Sa gin la? Ou jus di a wè men pouki ta fè stupid konsa? E non men men ou konnen mwen men mayi m nan solèy m pa m pa bezwen kòm si moun ap fè sin epi ou ap fè sou mwen non. Ou pa konn zanmi toujou gin sin? Non non e pa konsa. Non non e pa konsa.
Dayè konsèy ou te ban m blofè deyò a mwen men m pa nan bagay sa yo mwen. Ou pa konn mwen fouke pou mwen pou sa. Kisa? Non mwen men e sèl ou m genyen m pa gen lòt moun. Si m te gen lòt moun bon sa m tap vin chèche nan ou? Da Swete sa? Byen ok mwen menm sak sak pi enpòtan mwen la se met nèg la deyò vin jwenn mwen nan kay la aprè sa pa gen anyen ki enpòtan map fè sa ou wè m diw sa deja ebyen map tann ou ok depi lap vin la se anmède l pral vin anmède m la depi lap pase moute la se mwen se li tou menm an palan de sa.

wè li, kenbe fò, mete l anba zo w yo. Sou 3 jou, sa w jwenn nan ze li pwoteksyon. Ti sa k ap renmen dlo yo pa ka fè w anyen. W ap met sa w plat.
Depi w al nan lari, bliye w. Ok? Mwen m fin travay pou nou. An m di m yon ti pafon sou nou la. Nan e pwoteksyon sou nou.

Oh oh oh oh oh oh sal ye la ooh e misye eehh e poutan sim te gentan konnen e te misye monchè m pa tap vin kanpe nan andwa sa paske m konnen misye konn toujou pase la antouka mwen menm fanm sa e mwen k pou genyen l.

Kyèt mesye! Ouff! M reyalize m kòmanse gen pwoblèm la menn. Nèg yo kòmanse ap ban m pwoblèm serye! M gon sòlda avè m, misye pa janm vin jwenn mwen menn. Misye ban m pwoblèm menn, misye fè m arive pon kou la menn jodi a menn. Sa ban m pwoblèm mesye, nèg yo ap bay pwoblèm nan zòn nan menn. Etan done ke m pran, m pran, m te pran telefòn misye a la, an m tou verifye. M tou verifye tout bagay nèt. La map tou konnen sa sa e nimewo l fenk fè a sa e nimewo bòs la map rele misye map rele misye pou m gen kontwòl misye paske bagay yo paka fèt konsa. M bouke wi mwen, m bouke chache paske m fè tout, tout konbyen etap m chache monte desann m pa janm ka jwenn madanm mwen. M bouke. Pa di w bouke. Non m bouke, non m bouke. Paske. Ou te kòmanse se resi yo pou fini. Paske mwen menm ki pou ta sipoze bouke m pa bouke. Ou ap sou pou wè malgre m sot tonbe, pwèt mwen kase. M malad, m fè konbyen jou kouche, men malgre sa m pa bouke avèk li chèche met madan Pòl. Avan yè. Se pou mwen di nou paske se nou 2 an sèlman ki gen. M bouke, m fatig menm. Kounye a m konnen lè moun. Kounye a sa pou n ta fè?
Se chèche pou n ta chèche jwenn avèk yon fanmi ni pou n ta rele pou n ta di n pa kapab. E timoun yo si nou lage? Kote n ap lage yo? Sa k pi enpòtan mwen la m pa konn. Sa k fè m chache konsa? M rete konn ki lè m ap touche. Sa k nève m nan. Avan yè m al ka yon ti lepè. M al chache yon m mande m bliye non lepè sa.

Abòne zanmim pou kapab swiv rès istwa sa e chèche mouchwa w pou seche dlo nan je w paskel tris anpil.